Rapidman men kèk pwen k ap domine aktyalite a dapre New York Times ki fè referans ak kopi yon desizyon ki pran madi ki te 28 janvye 2025 lan nan Depatman Sekirite Enteryè Ameriken. Administrasyon Trump lan deside revoke. Pwolongasyon tps 18 mwa Biden te bay Venezyelyen yo nan dat 10 janvye ki te sot pase la a akòz tps Venezyelyen yo ta pral ekspire. Administrasyon Biden nan te pwolonje li 3 avril 2025 lan pou rive 2 oktòb 2026, yon desizyon ki, selon. Jounal ameriken an reprezante yon gwo kou pou migran venezyelen yo ki te panse yo te kapab pwoteje pa rapò ak operasyon depòtasyon Trump lan. N ap presize pwolongasyon ti pyès sa a te konsène plis pase 600 mil venezyelyen ki yo menm ki kapab ekspoze a depòtasyon nan mwa k ap vini la yo. Gouvènman Repiblik Dominikèn ensiste lendi sa a. ke politik imigrasyon se yon dwa souverènte nan chak eta, men li mande pou ke lè yo ap aplike l pou yo aplike l avèk respè totalman dwa fondamantal dominiken. Nan sans sa, Ministè Afè Etranjè dominiken an rapòte atravè yon deklarasyon ke lendi sa li voye nouvo enstriksyon bay anbasad ak konsila peyi a nan objektif pou ranfòse asistans spesyalize aletranje ki mande sipò nan zafè imigrasyon. Jounen lendi ki te 27 janvye 2025 la, Etazini voye tounen 135 dominiken ki t ap viv ilegal nan yon vòl depòtasyon ki pa t fè Prezidan Luis Abinader byen menm ditou, mande pou Etazini trete imigran li yo tankou moun, paske lakay nou, nou pa minote migran lè n ap depòte yo, ni nou pa anchene yo. Se deklarasyon prezidan dominiken an Luis Abinader. Byenvini Kolonbi, se konsa prezidan kolonbyen an Gustavo Petro resevwa migran sa yo. Kontrèman ak sa La Mezon Blanch te di, depòtasyon yo pa vini nan avyon militè ameriken, men pito nan yon avyon prezidansyèl kolonbyen. Avyon sa a te gen ladan l anviwon 91 migran ki te sòti El Paso, Texas pou ateri Bogota. Jounen madi ki te 28 janvye 2025 lan, gouvènman an akeyi yo a 2 bra louvri avèk tout diyite, respè dwa yo, san minote, yo se Kolonbyen, yo lib, yo nan peyi ke yo renmen anpil la, se sa Ministè Afè Etranjè Kolonbyen an ekri sou kont Twitter li. Prezidan Gustavo Petro di migran yo pa kriminèl, yo se moun tankou tout moun ki vle di yo dwe trete yo tankou moun. Prezidan Kolonbyen an di yo pral mete sou pye yon plan kredi. pwodiktif, asosyatif epi bon mache pou migran sa yo. Nan yon konferans pou laprès jounen lendi 27 janvye 2025 lan, pòtpawòl sekretè jeneral Nasyonzini an, Stéphane Dujarric, raple Etazini li gen obligasyon pou respekte diyite ak dwa migran l ap depòte yo. Responsab onizyen an t ap reponn kesyon jounalis. sou denonsyasyon plizyè peyi tankou Kolonbi ak Brezil sou fason gouvènman ameriken an ap trete migran yo pandan operasyon depòtasyon sa a. Alòske Prezidan Donald Trump te siyen yon dekrè pou pase lòd ak responsab Depatman Sekirite Enteryè yo Pou kanpe pwogram imanitè Citizenship la, AN Migrasyon anonse y ap egzamine tout pwosesis ki pèmèt migran yo kapab antre Etazini nan yon mizajou otorite imigrasyon amerikèn yo pibliye sou sit entènèt yo. Y ap fè yon egzamen jan dekrè egzekitif 20 janvye a mande sa a. Pandan tan sa, uscis di yo pap asepte ankenn fòm I-134 ki vle di nan aplikasyon pou pwogram Biden nan jiskaske yo fin egzamine pwogram nan. Se Biwo Bidjè nan Lamezon Blanch ki bay lòd pou mete yon poz sou sibansyon ak prè gouvènman federal te konn bay. Desizyon sa a. ka afekte èd pou ong, inivèsite, prè pou ti antrepriz, sibvansyon leta ak gouvènman lokal yo, nan yon nòt biwo bidjè Lamezon Blanch mete deyò jounen madi ki te 28 janvye 2025 lan. Yo fè konnen nan desizyon sa a, yo egzije pou ajans federal yo idantifye epi egzaminen tout pwogram federal èd finansyè yo ak lòt aktivite sipò ki konfòm ak politik epi egzijans prezidan an. Administrasyon Trump lan presize mezi sa a sepandan p ap afekte yon seri sèvis tankou Medicare ak Sekirite Sosyal. Desizyon sa a ki ka gen anpil enpak sou plizyè milya dola ap rantre an aplikasyon nan menm jou a nan 5 è nan aprèmidi, dapre. cnn. Epi avyon depòtasyon ki te mennen dominiken yo te sòti Louisiana pou al ateri Repiblik Dominikèn jounen lendi ki te 27 janvye 2025 lan vè 11 è nan maten, se Direksyon Jeneral Migrasyon avèk yon kontanjan sekirite ak ajan polis ki te deplwaye yon operasyon pou t al resevwa depòte yo. Selon premye eleman enfòmasyon yo, repatriye yo te rantre ilegal Etazini apre yo te fin travèse fwontyè Meksik e Etazini an, dapre Listín Diario. Gouvènman dominiken an mande pou sitwayen li yo trete ak respè pandan pwosesis depòtasyon yo, ensiste ke yo dwe trete avèk dignite. Yè lendi ki te 27 janvye 2025 lan, premye gwoup Dominiken ki te depòte anba administrasyon Trump lan rive nan peyi a. Dapre rapò yo, gen 135 Dominiken ki retounen nan peyi a nan kondisyon ki soulve sou tretman migran aletranje. Sepandan, kontradiksyon an klè pandan yo ap mande respè pou Dominiken yo, gouvènman Luis Abinader la kontinye fè depòtasyon Ayisyen nan move kondisyon. Plizyè òganizasyon lokal ak entènasyonal te denonse metòd gouvènman Abinader la ap itilize pou fè depòtasyon yo. Y ap rapòte ke anpil Ayisyen, ki gen ladan n fanmi, timoun ak moun ki gen papye legal, te arete san motivasyon, depòte nan kondisyon inimen. Pou fini, nan yon semèn sèlman, prèske 11 mil Ayisyen te depòte Daprè rapò ofisyèl yo, operasyon sa a te souvan fèt san respekte pwosesis debaz yo epi yon kondisyon ki vyole dwa tout moun. Laurent Saint-Cyr, youn nan konseye prezidansyèl yo, te òganize yon reyinyon nan otèl Oasis ak plizyè reprezantan nan sektè prive a. jou ki te 23 janvye 2025 lan pou reflechi sou òganizasyon eleksyon ann Ayiti. Pandan reyinyon sa a, ekspè Benzico Pierre ak Bengel Victor te fè yon ekspoze sou sistèm elektoral ayisyen an epi yo te mete aksan sou difikilte lojistik ak òganizasyon ki konn mache ak pwosesis elektoral la. Reyinyon sa a make premye etap nan yon seri rankont ki vize angaje tout aktè kle pou asire eleksyon ki kredib, transparan ak enklizif. Eleksyon pou renouvle pèsonèl politik la se youn nan 5 gwo priyorite tranzisyon. Se yon travay ki pa ka tann paske siksè li enpòtan anpil pou pote Ayiti nan wout estabilite ak devlopman dirab ke chak Ayisyen merite, konseye prezidansyèl Laurent Saint-Cyr te deklare pandan diskisyon yo. Vwala se pwen sa yo ak divès lòt nou te rive pote pou ou nan jounal la Tout Verite. Pa debranche radyo a, rete konekte pou swit pwogramasyon yo. Non pa m, se Dales Seniksan. Bonswa tout moun.